Salut Salut Salut tout moun kòman nou ye Jodi a nou pral prale de lekòl Ayiti vèsus lekòl Repiblik Dominikèn Si se premye fwa wap gade video m map prezante m non pam se Lily Haiti e byenveni sou chanèl mwen an Map envite w abone chanèl sa e peze ti klòch la pou w ka resevwa tout video map kontinye poste yo e al swiv mwen sou tout rezo sosye yo ki se Facebook Lily Haiti Instagram Lily Haiti. San plis pale anpil an nou komanse video sa. Bon m te fè yon pòs sou Instagram kote m te mande nou sa nou te bezwen konnen de lekòl Repiblik Dominikèn. E nou ekri keksyon nou te vle konnen sou Repiblik Dominikèn. So m gen yo nan telefòn sa, m ap pral li yo epi m ap tou reponn yo. Premye keksyon an an nou gade. Premye keksyon èske tout lekòl Repiblik Dominiken peye? M ap di nou non. Paske majorite lekòl ki an Repiblik Dominiken yo se lekòl leta yo ye, yo gratis. Timoun yo ka ale gratis. Ou ka jwenn kèk kolèj, moun yo peye men e pa yon pri trè wo pase sa. Sa vle di w ap peye yon ti pri trè ba nan kolèj yo paske majorite Dominiken yo, majorite Dominiken yo se nan lekòl leta y ale, lekòl gratis. Ou pa peye pou lekòl sa yo. An nou ale nan dezyèm keksyon an. Yon lòt kesyon m jwenn se a kilè lekòl kòmanse? Gen 3 tanda, ki se yonn maten, yonn aprè midi epi yonn aswè. Sa maten an kòmanse de 8 è pou midi ki se 4 èdtan, aprè sa maten an fini, gen yon lòt ki kòmanse de 2 è pou 6 è, ke se ladan mwen ye, e aprè gen yonn ki kòmanse 6 è edmi pou 10 è. Sa li se pou moun ki depase 18 an. An nou ale nan pwochèn kesyon an. Lòt kesyon m gen an se eske timoun yo ka ale avèk telefòn? Wi ou ka ale avèk telefòn ou men ou pa dwe itilize l pandan pwofesè a ap bay klas. Ou ka itilize l nan lè ke pa gen pwofesè osinon si w nan rekreyasyon. Pou itilize telefòn ou, si w ap itilize telefòn ou lè pwofesè a ap bay klas la, yo ka pran l yo mennen l nan direksyon an e y ap ba w li jis lè lekòl fini nan mwa Jyen. An nou pase nan lòt kesyon. Lòt kesyon mwen te jwenn, èske timoun yo mete riban? Non, timoun yo pa mete riban. Yo ka penyen jan yo vle e pa gen yon règ ki make ki tip de penyen pou w fè pou w vin lekòl osinon ki tip pou w pa fè. Ou ka penyen jan w vle. Si w vle, ou ka mete barèt koulè ou vle. Ou ka penyen jan w vle. Ou pa bezwen mete riban. Ann ale nan lòt keksyon an. Pwochèn keksyon an se èske yo bay egzamen. M ap di wi yo bay egzamen men yo pa ba l li menm jan avèk Ayiti. Paske Ayiti m kwè yo ba w twa egzamen ki se yonn pou premye trimès lè w ap fini premye trimès la, yon lòt egzamen lè w ap fini dezyèm trimès la avèk yon lòt pou twazyèm trimès. Isi, se chak peryòd yo ba w yon, yo rele sa preba. Chak matyè ba w yon preba. Chak mwa yo ba w li. pou yo mete nòt, ki ka tradui an egzamen tou, men se chak mwa yo ba w youn pou yo ka wè nan ki pwen w ap avanse. Se chak mwa yo ba w yon ti egzamen tou piti. Yo pa tann pou yo ba w li jis twazyèm trimès. Lontan yo te konn fè l konsa men kounye a yo do wè metòd sa pa pa ale jan yo te vle l mache a, kounye a yo ba w li chak mwa. Ann ale nan pwochèn keksyon an. Kesyon nou gen pou mwen an se banm li l. Eske yo kale timoun nan lekòl Repiblik Dominiken? Repons lan se non, yo pa kale timoun nan Repiblik Dominiken. E si yon pwofesè ta fè sa, paran timoun nan ka vini e yo ka menm mennen pwofesè sa nan leta. Sa vle di Repiblik Dominiken yo pa kale timoun. Yon pwofesè pa tap janm leve men l sou yon timoun. nan Repiblik Dominiken. An nou pase nan pwochèn kesyon an. Pwochèn kesyon an se èske yo ba l manje? M ap reponn nou konya. Repons lan se wi. Wi yo ba l manje. Men konya gen anpil chanjman k ap fèt nan lekòl Repiblik Dominiken yo. Gen de tanda. Jan yo di li si a de tanda. Ou ka ale lekòl nan maten 8 è pou midi. La yo pa yo pa ba w gwo manje. Yo ba w yon ti ji avèk yon ti pen. Ou ka ale de 2 zè pou 6 zè. La ba w yon ji, yon pen osinon yon ji avèk bonbon. Men gen yon lòt nouvo tanda gouvènman an ap etabli kounya ke yo ba timoun yo manje. Li se 8 è pou 4 trè. La yo ba w manje maten, lè w antre yo ba w manje maten ki se desayuno an espanyòl epi e aprè a midi yo ba w manje midi ki se diri, kenenpòt manje moun manje midi ki se almuerzo an espanyòl. E apre nan pita yo ka ba timoun yo ju oswa lèt pou yo bwè. Ke dominiken an rele manje sa merienda. Wi se konsa. Men nan lekòl mwen ye a mwen menm yo pa banm manje paske kounye a m nan segondè. Moun ki nan segondè yo, yo pa ba yo manje. Si w nan segondè ou nan 8 è pou 4 è, y ap ba w manje. Men si w nan segondè ou nan 8 è pou midi oswa 2 zè pou 6 è, yo p ap ba w manje. Ann ale nan pwochèn keksyon an. Bon, m te panse te gen plis kesyon toujou men pa gen ankò. Enben sa se tout pou videyo a, si w te renmen videyo sa pa bliye ba l yon like e abòne chanèl sa e peze ti klòch la pou w pa rate yonn nan videyo m ap kontinye poste yo. E al swiv mwen sou tout rezo sosyo yo ki se Facebook Lilihaiti, Instagram Lilihaiti. Mèsi paske ou te gade videyo sa. A la pwochèn, babay!